Sa n ap viv nan peyi a, se yon kontwovès ant sa m rele yon plt, politik labouyi tounen, epi ki ta dwe genyen kòm koreksyon, yon plm, politik lavi miyò. Alò, politik labouyi tounen an, ou jwenn li ni nan atitid gouvènman yo, ni nan atitid swa fòs Yo rele gang yo swa moun ki nan opozisyon an tou malerezman. Alò nan labouyi tounen an fò w konprann ke lò w mete lèt ak sitwon tou lè 2 bon men yo pa fè bon mennaj. Sitwon an li gen vitamin C ladan li, lèt la gen pwoteyin men si w mal melanje l li ka ba w traka n ap viv la nan peyi Dayiti. Alò jodi a kisa nou bezwen? Nou bezwen yon politik ki ka bay jistis, ki ka pote ekonomik, ki ka pote pwosperite. Alò la kesyon dè gang gen yon jan pou nou konsidere li. M konprann tout sa k ap di sou gang yo. Gang lan li vle pafwa pran pòz li se pouvwa tou, li di l ap konbat sistèm. Men ou pa kapab mennen yon politik viv ansanm si w ap tchwe moun, si w ap kidnape moun, si w ap fè malere, malèrèz pa ka rete lakay yo. Gen de peyi kote konn genyen de moun ki gen zam nan men yo ki vin fè pati de rekonstriksyon on sitiyasyon politik. Men lè sa li pa gang, li pa bandi, li se belijeran. Alò apèl mwen fòk gang yo ta konvèti tèt yo anvan pou yo di yo y ap fè viv ansanm nan, fò yo chanje stati bandi Fò yo sispann touye moun, fò yo sispann kidnape moun, fò yo sispann pèsekite pèp la. Epi pou yo vin gen yon atitid de belijeran. Yo konn ap pale de chanje sistèm, yo gen dwa mande chanje sistèm la, men nòmalman gen yon lòt kesyon pou regle, se kesyon jistis, moun ki fè krim eksetera. Alò tou sa fè pati de kriz la, jodi a li difisil pou w di ke ou pral pote yon solisyon a sitiyasyon peyi a san w pa teni kont de gang yo e lè w di w fè yon kolèj prezidansyèl de 7 moun oubyen. Anplis de pwoblèm referans legal li pa genyen, konplikasyon li pral gen pou l fonksyone, fò w di ki apò chak moun sa yo pral pote. Èske gen yon moun nan kolèj prezidansyèl la ki pral vin ba w garanti wout sid ap debloke, wout nò ap debloke eksetera. Alò gang yo an kèlke sòt vin yon antite w oblije konsidere. Nou pa kapab di nou pral touye tout gang yo. Faudrait-il que nou mete gang yo nan vizyon pou jwenn solisyon peyi a d'une manière ou d'une autre. Swa aplike la lwa kont yo, swa ou genyen yon apwòch. Politik de konsertasyon pou nou jwenn lapè ki pou mennen a stabilite politik, a pwosperite politik paske majorite ayisyen pa nan gang, majorite ayisyen pa nan gouvènman, yo bezwen lapè, yo bezwen viv, yo bezwen sikile, yo bezwen fè biznis yo, yo bezwen al lekòl, e m panse ke se de sa kil è kestyon. Eske Mesye Paul ou panse a kestyon amnisti an ke moun yo te konn pale? Dezyèm aspè, pou fè tout lòbèy yo, gang yo itilize yon chapo viv ansanm, e ou menm ou gen yon strikti tou ki rele viv ansanm. Kòman faire la part des choses? Kòman evite konfizyon? Viv ansanm nan mwen kreye li. Depi 2017, se yon enstitisyon legal, se yon apwòch ki charye de valè. Premye valè l gen ladan l se respekte lavi moun. Dezyèm valè se respekte ladiferans. Twazyèm valè se fè efò pou nou pwospere, pou nou viv byen, menm si nou tout pa gen menm sitiyasyon, menm si nou tout pa gen menm opinyon. Alò ou paka pale de viv ansanm si wap kidnape moun, si wap touye moun. Fò gang nan sil vle konvèti li poul jwe yon wòl politik nan peyi a, apa de pwoblèm de jistis si gen moun ki fè krim bagay konsa, men fò yo chanje tou de stati, fò yo chanje de konpòteman, fò yo chanje datitid, fò yo pase de bandi a belijeran paske Viv ansanm nan pa mache ak zak bandi ak kidnapping ak touye moun ak fè pakèt moun ap kouri kite kay yo pa gen kote pou yo rete alò konsèp la li yon ti jan galvode menm jan ou gon bann bagay ki galvode nan peyi a se pa sèlman viv ansanm nan se pa viv ansanm nan ki pou chanje paske viv ansanm nan di sa l vle di Se itilizasyon viv ansanm nan pou pa itilize viv ansanm nan pou ap fè le kontrè de sa k viv ansanm nan e se sa m wè gang y ap fè y ap fè le kontrè total de sa viv ansanm nan charye kòm valè alò se menm bagay la tou lè n ap pale pa egzanp de gouvèneman gouvènman la pou gouvène pou l fè fas a sitiyasyon difisil Se pa gouvène pou n gen moun an plas epi kounye a yo se viktim, pa gen okenn pwoblèm ki rezoud, timoun pa ka al lekòl, moun pa ka sikile nan peyi a. Alò mwen kwè ke sa k pase la a se regretab de jan. Regretab ke w genyen yon gouvènman ki tonbe nan kondisyon sa a san ke l pa bay rezilta. Regretab ke l fèt nan yon fòm de koudeta kawo teknik, sa m rele koudeta san koutcha, kote ke gen yon jan, gen astis ki fè yon premye minis twouve l aletranje. Quel est le statut maintenant d'Ariel Henry? Est-ce qu'il est exilé? Est-ce qu'il est révoqué? Mentnan menm moun k ap fè politik nan peyi a, Gen yon bagay ki di nan spò, m panse ke nan bòks ou pa bay kou anba senti. Se ta di ke ou kapab gen pwoblèm avèk Ariel Henry wi, men pratik mete moun an egzil, fò bagay sa a sispann. Li rive Jean Bertrand Aristide, li rive anpil moun deja, men fò n kanpe sou bagay sa a, fò gen yon jan nou rezoud pwoblèm nou. E pratik tou kounye a, Nou retire tout sa n genyen kòm souverènte epi nou lage tout bagay la nan men lòt etranje, nan men asosyasyon entènasyonal, nan men caricom pou n ap voye bann lis malfra kote pou se yo menm k ap chwazi ki moun ki pou dirije peyi a. M panse se yon wont pou eritaj zansèt nou yo te mouri kite pou nou. Alò m panse fò n fè prèv de serenite e de responsabilite Pou n pase de sa m rele politik labouyi tounen an epi pou n ta adopte yon politik lavi miyò. Paske la, nou pèdi sa n genyen kòm prestij. Lè w nan yon sitiyasyon ou w ap viv yon anbyans de prekarite, prekarite ekonomik, prekarite politik, fò w konnen ki jan w ap fè fas a ladvèsite. Alò la m panse ke fò n ta montre nou seren, fò n ta privilejye laserenite. E manke serenite nan sa k ap di, nan sa k ap fèt. Paske lakestyon, nou gen yon kriz ayisyèn, poukisa nou oblije pral Jamayik? Ke n ale Jamayik fizikman, ke n ale Jamayik vityèlman, men se kèlke pa aletranje pou n retwouve nou. Alò ke nou pa gen yon sitiyasyon kote nou gen moun ki an egzil ki pa ka antre nan peyi a. Poukisa n pa ka chita pale antre nou? Alò mwen menm, si gen yon pwopozisyon m kapab fè, m ka di ke gen de ve ki eksprime, m tande diskou le PM demisyonè Ariel Henry ki pale don kolèj prezidansyèl, m tande bagay sa ap pale, mwen menm antan k Ayisyen, antan ke sitwayen Ayisyen, opinyon pèsonèl mwen ki angaje m Bagay konsèy prezidansyèl sa pa bon li pap mache li pral kreye yon bann kontradiksyon. Pou pran arete, pou pran m pa konnen si w ap pran yon dekrè, kèlkeswa desizyon an, pou gen 7 oubyen 5 moun ki dakò. Epi di pwen vi finansye, peyi a pòv, 5, 7 kòtèj, 5, 7 biwo, 5, 7 kabinè, 5 7 avi pou chak bagay alò ke nou nan yon sitiyasyon durjans nou bezwen gen kapasite pou nou deside rapid mwen panse ke li pa twò ta ke nou konsète ke nou chanje bagay sa politik fèt pa delegasyon se pa kantite moun nou mete nan prezidans la kap fèl fò Se sistèm fonksyonman, respè prensip yo. Epi m tande tou yo pral genyen sa n rele yon prezidans de wotasyon chak twa mwa. Fò gen yon moun ki prezidan. Sa vle di ke s on konsèy ki pral la pou l fè lontan ankò. Alò yo te di ke p ap gen tranzisyon nan tranzisyon. Alò nou nan sa m rele yon kakofoni politik. Au delà de la démission du Docteur Ariel Henry, nou nan yon kakofoni politik e m panse ke fò tout moun resezi yo Pou nou aji avèk serenite pou n fè fas a sitiyasyon ki. De pwen Mesye Paul, premye an se ayewopò ki lè aktivite yo ta dwe reprann, mentnan kiyès pou ki bay. Eske se nan men gang yo sa ye oubyen eske se ameriken kòm se yo menm ki gen le kontwol de la sitiyasyon eske se yo menm pou ki ta mande pou ayewopò rekòmanse fonksyone? Mwen m panse ke fèmti ayewopò a fè pati de sa m rele kawo teknik oubyen koudeta san koutchap, otomatikman Ariel Henry di li bay demisyon l, al di l p ap tounen nan peyi a kòm premye minis. M pa kwè yo pral anpeche l tounen kòm sitwayen. M panse ke ayewopò a pral ouvè. Se vre, te gen bandi ki fè dezòd sou ayewopò a, men kòm paraza, yo tire, touche avyon pandan mesye Ariel Henry aletranje. E kòm paraza, li nan yon avyon l ap vin Ayiti pou l tranzite nan yon peyi sou kote, Yo pa bal dwa antre nan peyi a. Kòm paraza, pandan l pa la a, yo fè envazyon, evazyon, mete plis ke 4 mil moun deyò nan prizon. Alò, se sa m rele koudeta san koutya a. Lè pou retire yon moun sou pouvwa a, tou lè mwayen son bon. Touye, kout pwen anba senti, eksetera, menm si se o detriman de pèp la, m panse fò nou sispann. Alò ayopò a pral ouvè puiske Ariel di li pap tounen ankò kòm premye minis e m panse yo te fèmen ayopò a pou li e m panse ke se pa nòmal pou fèmen yon ayopò kwak mwen wè gen elikoptè ki vole k antre nan peyi a ki vin gen bagay yo vin regle. Bon mentnan lè w fèmen yon ayopò se espas ayeryen ou fèmen pase gen tèm teknik yo ayopò a se pa pis kote avyon an desann nan se espas ayeryen peyi a ou fèmen si w fèmen espas ayeryen an Elikoptè pa ka vini tou. Kiyès ki ta sipoze bay modòd pou l reouvri an? Bon, mentnan, vle pa vle gon gouvènman, gon gouvènman enterimè, sètadi ke gen de moun ki an fonksyon. M tande le diskou de Doktè Henry, li byen di ke gouvènman l lan demisyonè, men an atandan fò yo likide les affaires courantes, gen yon premye minis se Mesye Boisvert, se li menm ki t ap asire enterima, toutotan pa gen lòt otorite ki pran plas la, fò li fè travay pou l fè e yonn nan travay ki dwe fèt yo se Gon ti aspè w pa sezi Mesye Paul nan sa m di w la paske pa bliye se pat gouvènman k te anonse ayewopò fèmen. Se sa rele gòl teknik la wi gon jan yo ka fèmen ayewopò a. Ou gen dwa pa fèmen ayewopò a antanke gouvèneman epi yo fèmen sikilasyon nan ayewopò a e gen plizyè teknik. Okenn gouvènman pa oblije pran desizyon pou di avyon nan peyi yo pa vin ann Ayiti. Yo kapab fè asirans yo di yo pa responsab avyon yo vini, bagay konsa, lè ris eksetera. Nan afè koudeta teknik la gen plizyè jan l fèt, gen de manyè li fèt, li toujou gen enplikasyon entènasyonal ladan l. Se lè Leta w efondre tou, lè diplomasi w sou lagraba, tout bagay sa yo ka rive w. Alò jodi a m panse ke moun ki sou plas la, ke yo la pou 3 jou, pou yon semèn, pou yon mwa, ke yo pran responsabilite yo pou yo louvri ayopò a, pou sitwayen ki pa gen anyen pou yo wè nan politik sispann viktim de pwoblèm politik k ap regle swa sou le plan nasyonal oubyen sou le plan entènasyonal.